Jodi a se samdi 5 oktòb 2019, Le Salon Magazine gen onè pou li fè yon ti pale avèk Kerly Théus. Kerly Théus, n ap raple pou jan anpil moun deja konnen l, se gadyèn. Seleksyon foutbòl ayisyèn, seleksyon feminin ayisyèn nan e ki aktyèlman ap fè yon eksperyans isit nan peyi Chili. Donk, Le Salon Magazine, jan ke ou konnen l deja, nou toujou bay tèt nou sa kòm misyon pou ke nou pèmèt chak moun ki ap viv nan kominote ayisyèn nan isit nan peyi Chili e enpe patou atravè lòt peyi ki nan mond lan pou ke yo kapab gen yon zye reyèl sou sa ki ap pase isit nan peyi Chili. Donk, se nan kontèks sa Nou fè le deplasman pou nou vini fè yon ti pale avèk Kerly Théus kote nou pral e pale sou kèk pwen tankou gade pakou li avèk seleksyon ayisyèn foutbòl feminin nan e gade eksperyans sa ke li ap fè avèk klèb li ki se Santiago Morning e dotre kestyon ki ap trè enteresan. Donk disi la nou envite ou menm ki deja konekte ansanm avèk nou ou di mwens ki pral gen pou konekte avèk nou pou ke ou kapab pataje antrevi sa pou nou silvouplè. Kerly Théus, bonswa, Le Salon Magazine kontan pou l fè ti pale sa avèk ou. Bonswa ou menm tou e bonswa a tout moun k ap gade e sa k pral gade yo tou. E mwen menm tou m kontan pou mwen la avèk Le Salon Magazine. Toutafè.
E Kerly Théus, pou n kòmanse, E ann gade orijin Kerly Théus, li soti ki kote Ayiti, avan menm ke nou ale nan lòt kestyon. Bon, gen moun ki konnen m deja, mwen se Théus Kerly, mwen soti, mwen fèt Petyonvil, mwen leve Kanapevè, aktyèlman m abite Gresye, mwen soti nan fanmi ki genyen 3 pitit, mwen nan mitan 2 garçon, e. Manman m la toujou, men malerezman papa m pa nan mond lan ankò. Papa w mouri, sa fè konbyen tan konsa? Setan.
Setan de sela.
Malerezman. Malerezman.
Malerezman. Ok, e Kelkej gen ki laj? M pa gen anpil non, e m pa gen twòp tou. Ayisyen renmen pa vle pataje laj. M pa gen twò piti, m pa gen anpil. E m gen ventan. Ou gen ventan apèn. Ou trè jèn, trè trè trè trè trè jèn. E ann gade, Kè Liteyis se yon pwofesyonèl nou kapab di dezòmè ki ap jwe foutbòl pwofesyonèl. Kounye a ann gade foutbòl, oryantasyon sa a, a ki laj ke ou te kòmanse jwe foutbòl jiskaske ou ta pral vin atenn yon nivo kote w ap jwe nan nivo pwofesyonèl? Bon, m pa raple m a ki laj reyèlman m kòmanse men m konnen Egzakteman a laj m kòmanse pou mwen t al fè staj nan Aigle, m t al fè staj nan klèb Aigle Brillant pou seleksyon U 15. Bon, m raple m depi lè m piti m pa t, m pa, m pa konn ki laj m te genyen, depi lè m tou piti m te konn ap jwe. Men, lè m vin gen lespri se lè m genyen trèzan, douzan. Aprè tranbleman de tè, lè sa m vin alèz, m vin ap jwe foutbòl. Epi te genyen jwez, de jwez, ansyèn jwez. Kentia Marseille, ansyèn kapitèn senyò, e Cendy, moun sa yo t ap pase bò teren seminè nan Canapé-Vert epi yo wè nou, yo wè mwen avèk yon sè m, men lè sa m pa t ap jwe non, se sè m nan yo wè, anpalan, kouzin mwen, epi yo wè l, epi yo fè l jongle, yo wè l konn jongle, nan la yo mande pou li. Kounye a m fè nan m di, fè yo pran m tou non, nan m di fè yo pran m tou non, paske nan moman an m pa t ap jwe, e m pa t, avan m pa t twò konn jwe. Kounya la m di Nandy fè yo pran m tou non fè yo pran m tou non epi vrèman vre yo vin lakay la yo pale men manman m t yon ti jan strik manman m pat twò reponn men apa yo pran nou mennen nou antrene aprè kèlke mwa vin genyen staj ki ta pral fèt nan stad la an 2012 epi an 2013 nou seleksyone m ale nan ranch Donk se konsa men avan m pat m pat m pat gadyèn pat genyen gadyèn nan Aigle Brillant. pou nou te al jwe, pou nou te ale nan staj la. Kounye a la kouzin mwen an di m, Kèli al fè kan. M di, non, m pa pral fè kan, e jwe m vle jwe. Konsa konsa l di w, al kanpe anba kan. A o! Li fè yon sèl bri nan tèt mwen, gade m, gade m wè m ki te anba kan. Ok. Epi se konsa, epi men mwen, m gadyèn, m seleksyone pou gadyèn. Donk se konsa ou te rive entegre w nan seleksyon ayisyèn feminin de foutbòl la. La nou nan ki ane?
2019. Non, Nan lè m t lè w apre a, ehe. 2013. 2013, ok. Donk nou wè se, nou te kapab di se yon entegrasyon ki fèt prèske an blag konsa. Wi. Men èske kòmsi depi ou leve, lè w, depi lè w tou piti ou santi ou gen foutbòl la nan san w? Menm, menm. Ou santi w se yon moun ki konn jwe? Non.
Se kouzin mwen an ki te toujou konn ap jwe. Pafwa, mwen ak kouzin mwen an, nou te toujou ansanm. Ok. Se sa fè w wè talè a m sot di sè m. Mwen. E tankou sè nou ye. E pi nou te toujou ansanm, li menm e li te toujou konn ap jwe foutbòl. Mwen menm pafwa m konn jwe, pafwa tou se li m konn al gade piske nou toujou ansanm. E pafwa m konn fè yon ti jwe men m pa t genyen l nan san m avrèdi. M pa t genyen l. Ok. Donk nou wè Kerly, Kerly li kòmanse jwe trè jèn e ou ankò trè jèn, ou genyen sèlman 20 tan, ou sot raple nou sa. E kòman maryaj sa te arive fèt? Spò e edikasyon. Kòman w te rive jere sa? Bon, li pa, se pa yon baga, se pa yon tach fasil. Men nou konnen depi gen volonte, tout bagay ap fèt, difisil ou pa, depi gen volonte a, l ap posib. Li pa t enposib pou mwen. Mwen fè tou lè de ansanm, fatig pa fatig, pafwa m, sitou pandan nan peryòd lè m antre nan rancho, imajine w n ap antrene de fwa pa jou, epi pou nou al lekòl met sou li, li te trè trè trè difisil. Antrene, leve a senkè pou nou antrene a sijè nan maten, pou nou fin antrene bò setè karannsenk, pou nou benyen, manje, met rad pou n al lekòl, gen anpil fatig. E sitou le maten, se fizik yo fè. Pou nou antrene, apre lè n sot lekòl, a twazè, Gen lè gen antredman 4 è edmi, 5 è edmi. Li pa t fasil men te gen volontè epi te genyen ankadrè yo ki anndan ki t ap bouste nou pou ke nou fè lè 2 ansanm. Ok. Epi paran nou tou.
Ok. Èske spò a pa t arive finalman anpòte sou edikasyon ou?
Bon se pa yon bagay m te swete non men an reyalit wi. Sa fèt. Sa fèt paske m vin chili m te gen map fè filo m te gen pou m al nan egzamen ane sa m pa ale m vin chili epi m pa m pa al lekòl. Kidonk foutbòl la sa dechi. Donk ou te, ou te, ou te twouve w nan yon, nan, ou te twouve w o chwa, ou fon, ou fon chwa. Wi, m te oblije fon yon chwa. Ou fè yon chwa.
Ok. Chwa sa a, e, jiske la, ou kapab, eske m ka di ou satisfè de li?
Bon wi, m satisfè. Jiske la. Jiske la.
Ok donk e ann gade konnya la e pandan w vin sou chili a ann tou gade arive w nan club sa ki se Santiago Morning e e isit nan peyi chili kòman sa te kòmanse eske ou gon manadjè on moun ki te kontak ki te fè kontak yo pou ou di mwens se club la dirèkteman ki te rantre an kontak avè w pèsonèlman. E wi club la men e te genyen e jwez ki nan club la avan ki se Borgela Roselor. Ok. Se li menm li ekip la bezwen yon gadyèn. Ok. Kounya la li di yo li gen yon bon gadyèn. Ok li refere yo. Li refere yo a mwen e yo menm tou yo gade tout match mwen jwe yo, yo wè ke m gen potansyalite a. Yo di yap pran m. Ah ok se konsa. Yo kontakte federasyon an dirèk. Federasyon Ayisyèn Foutbòl.
Tout bagay yo fèt rapid.
Ok.
Ou gen konbyen tan la depi wap evolye avèk yo? Mwen gen 9 mwa.
9 mwa. E kòman, kòman, pandan 9 mwa kòman, kòman, kòman sa ye? Èske ou santi ou alèz? Èske, èske ou arive entegre ou definitivman kote ou santi ou lakay ou san pwoblèm wap evolye nòmalman? Bon nou konnen li pap fasil lè yon sitou nou menm ki se nasyon pa nou an, ki se Ayisyen, pou li ale nan lòt peyi, pou li ale evolye, l ap toujou genyen de difikilte. E pafwa gen de jou ki bon, gen de jou ki move tou. Bon, se lalwa de lavi. Donk, lè w pale de jou ki bon, jou ki move, pa egzanp, Nan kad yon match ou di mwens yon bagay ki rive ou pèsonèlman ant ou menm avèk gwoup la. Wi, ant mwen menm avèk gwoup la, wi. E ki sa sa konn ye pa egzanp? Pa egzanp, m vini, o kòmansman an yo tout te konn ap ban mwen bèl akèy. Lè m fenk vini an yo tout akèy m trè byen. Yo tout ap di m se meyè gadyèn nan Chili, mwen pi bon, pa gen pou mwen, bagay. Yo tout ap di sa. Epi lè premye tou an fini, premye tou an fini pou 1, lè yo te bay 2 mwa vakans, yo rete nan antredman yo, yo pa, yo pa sipòte m ankò. M pa gen pwoblèm si yo pa ta sipòte m non, men m wè y ap sipòte lòt gadyèn nan. Se kòmsi m ta ka di w yo fè yon reyinyon antre yo pou yo di konsa, bagay sa pa ka konsa, pou ke Kerly fenk vini pou l ap jwe sou sa k menm nasyonalite avè yo a, e li te la avè yo, chanpyon, bagay sa yo, yo vin ap ankouraje sèl li menm. Gon bagay yo fè ki ki te fè m fache men m pa t demontre sa kote ke e sa te rive m nan U15 lè m te fenk antre nan ranj kote ke gen 2 gadyèn pou tou lè 2 ekip yo aprele yon sèl gadyèn sepandan lòt gadyèn nan nan U15 lòt gadyèn nan te bon pase m m te dakò nan seleksyon men nan klèb la m pa dakò l paske li pa pi bon pase m.
Men depi lè w vini ou tou titilè non? M te tou pran plas mwen. Yo nèke banm jwe 15 minit, 15 dènye minit yo m tou pran plas mwen. Depi lè.
Donk kounye a vin gon konpetisyon ant ou menm avèk li. Li vin pa konsa ankò. Yo jis mete m tankou la m ta ka di w wè match kolo kolo a, yo banm jwe l. Yo konnen mwen ka jwe l, yo banm jwe l. Men match lòt match yo, yo pa mete m. Tankou match ki difisil yo, yo ban mwen jwe l. Men pa gen anpil match ki difisil. Ki pa nan avantaj mwen. Ahh sa vle di pafwa yo mete yo pafwa yo pa mete yo. Ok bon se konplike m panse ou ta toujou renmen wè wap pèfòme tout tan. Donk sitiyasyon sa eske sa vin kreye yon sòt de klan pwiske nou konnen gen 2 lòt ayisyèn ki ap evolye nan menm ekip sa eske li vin yon sòt de klan ayisyen, ayisyèn apa epi yon klan chilyèn eske gen yon bagay konsa? Non nou pa fèl konsa non ou konnen. E yap toujou genyen nou si nou al fè yon bagay konsa. Men sa pa nan lide nou tou nou jis la nou konnen e jwe n vin jwe nou vin antrene. Yo mete nou nou bay meyè de nou yo pa mete nou tou nou jis rete koul. Ok
ok e tankou nan pandan wap evolye avèk klèb la eske eske pa genyen de e kòman m ta di de obligasyon ke yo fè ou a kilè w ta sipoze dòmi men ki tip de E e manje ke ou ta sipoze manje, men sa ou pa ta sipoze manje, tou sa. Wi, genyen nitrisyonis pou sa, yo ban nou e lè nou dwe manje, e ki sa nou dwe manje, e nan ki lè nou dwe manje yo. Li di gen de bagay ki dijere rapid, genyen ki pa dijere rapid, nou dwe manje yo, nou gen lè pou nou manje yo. E gen bagay nou pa dwe manje, sitou kote nou pral jwe yon konpetisyon ki ekstrèmeman enpòtan ki se. Lig dè chanpyon sa yo rele Copa Libertadores pou isit lan. Ok n ap gen pou n vin sou Copa Libertadores la. E 9 mwa aprè ke Kelly ap evolye nan klèb sa. Donk tou dabò an n gade kontra ou gen kontra avèk Santiago Morning pou konbyen tan? Pou yon sezon l ap fini an desanm. Desanm ane sa menm. Wi. Donk e ou pa konte, ou pa, ou pa, ou pa, ou pa swete renouvle avèk klèb sa? Non, m pa swete sa. Pou ansanm de rezon ke ou sot avanse, avanse yo la. E kòman sa ye pou ou? Paske ou jèn, w ap viv nan yon peyi kote, m kapab di ou tou sèl isit. E kòman relasyon ye ant ou menm avèk fanmi w? Nou pale tou lè jou prèske? Wi, m pale toutan avèk sè m nan, kouzin mwen an. M toujou pale avè l epi m pale avèk mennaj mwen, zanmi m yo tou. Epi prezidan an, lè gen yon bagay ki pa mache, m toujou rele l, m pale avè l e li menm tou l toujou prezan pou l remonte moral mwen. E mwen genyen reprezantan federasyon an ki la, ki se Mackendy Saintil ki toujou la pou mwen tou. Ah li li isit chili? Mackendy Saintil. Wi, li toujou la pou mwen. Li delege pou misyon sa espesyalman? Non, li e la lap viv menm epi. Ah ok.
Ok. Se li menm.
Ok. Men nou wè pa egzanp wap viv ou loje nou kapab di nan yon otèl, se sa? o frè de ekip lan. Wi se otèl ekip la, e nan otèl ekip la nou ye, e pa sèl mwen non, gen lòt jwez ki la tou. Majorite jwez yo la, ok, donk sa li apatyen avèk ekip la direkteman, ou swa se. Non, pa ekip lan direkteman, men li se pou prezidan ekip la. Ki donk si gen youn nan ekip, jwez yo ki gen bezwen la, ki gen nesesite a, y ap mete l nan otèl la. Ah ok.
Ok, ou pa gen oken frè ki soti sou kontra ke ou genyen, yon pousantaj, yon bagay kelkonk? Non. Sa li tou fè pati de kontra ke ou genyen avèk yo? De kontra, wi.
E pandan n sou kontra, bon, sa va, li pa obligatwa non pou reponn li. Eske salè ke ou ap touche a se yon bagay ki konsiderab, ki.
Ben wi. Ok, li akseptab? Wi li akseptab. Sa vle di, li pa obligasyon pou w ta mansyone montan an, men si tout fwa sa pap deranje w, ou ka di l tou. Non, m pap ka di l. Non, pa gen pwoblèm.
E ann vini kounya Kerly Théus sou konpetisyon ke seleksyon ayisyèn nan aktyèlman ap jwe avèk, ap jwe san prezans Kerly Théus. Kisa k pase egzakteman? Bon e rezon an m te di l sou paj mwen an e gen lò gen kèk moun ki pa sou paj mwen ki pa konnen l. M ap di rezon an. Rezon an se ke paspò m fini, li gen sa genyen kèlke mwa depi l fini. Te gen yon ti neglijans bò kote pa m e bò kote pa lòt moun tou ki fè ke li pa gen tan li pa gen tan fèt. Nan lè pou l ta gen pyès m te manke tou. Nan lè pou yo ta kouri fè l pou mwen an, se nan moman sa tou, peyi an te vin bloke. Biwo pa t ka ouvri paske m te gen bezwen matrikil fiskal, m pa t ka jwenn biwo ki ouvri pou yo fè l. E jiskaprezan m poko gen paspò, m poko konnen si mwen pral jwe Lig dè Chanpyon, m poko m poko gon ide. Ok.
Donk se, bon, kòm ou tou di li te gon ti neglijans bò kote paske Lè paspò a pral fini, depi 6 mwa ou ta sipoze antame pwosesis pou renouvle li. E kounye a la pandan peryòd peyi a te lòk la, sa vin fè ke li pa, sa pa ka, pa gen okenn entèvansyon an ijans ki te ka fèt, keseswa pa Federasyon Ayisyèn Foutbòl. Ok.
Donk, pandan, pandan nou sou peyi lòk la, bon sa pa t fè pati de kesyon ke m te prevwa poze w non, men e nou sonje seleksyon sa, seleksyon ayisyèn feminin nan aprè bèl prestasyon ke nou te bay nan mondyal la, prezidan repiblik la te pwomèt pou l te fè kay pou paran prèske tout jwez yo ki t ap evolye nan seleksyon an. Èske kay paran pa w la, pwomès sa a prezidan an te akite l? Bon m panse e bon m pa vrèman gon ide men sèl sa m konnen e li bay li gentan bay Nerilya pa l la e Non m ap pale pou ou pou mwen non m direkteman poko m poko Non poko li poko pwomès la poko ateri ok li poko rive lakay pa m ok m ap Ann tann ok E genyen yon lòt konpetisyon ki kapab toujou poze menm pwoblèm paspò ke ou genyen an. Nou konnen Santiago Morning trè pwochènman gen pou l al jwe Copa Libertadores sa nan peyi, ki pral fèt nan peyi Ekwatè je kwa. E menm pwoblèm paspò sa a ka fè ke ou pa patisipe avèk yo. Ben wi, y ap vwayaje mèkredi, y ap jwe samdi. semèn kap vini la? Semèn sa la menm.
Jiska prezan, tankou jan m sot di an, m poko konnen si m prale a, si m pa prale. M gen plis chans pou m pa ale. Paske, si y ap vwayaje mèkredi, e poko konnen si paspò ap gen tan rive jwenn mwen, e si l fèt tou, m poko konnen. An, pou le moman, paspò a Ayiti, y ap wè, eske... Non, Washington.
An ok.
Yap wè eske gen demach. Sa se federasyon ayisyèn ki anchajel de sa? Prezidan Dadou Janba fon jan pou paspò a ta gentan rive jwenn Kerly. M panse nou ou gen 2 jou lendi e mardi.
Pandan 2 jou m panse e m panse jou sa yo peyi ap plis ou mwen petèt ke sa ou ta gentan sa ta gentan fèt. Sa se swè sa se swè pa m pou pou. Pou ou, paske konpetisyon entènasyonal yo, a chak fwa ou gen chans jwe yo, se kèlke choz nan karyè ou egalman. Ann gade Kerly, kòman relasyon ou ye avèk lòt 2 ayisyèn yo ki ap evolye nan menm klèb la ansanm avèk ou. Men, byen avan, kite n di w, se te nou 3, genyen Jeudi ki te kite klèb sa. Selon sa ki di nan lari a, li ta kite l paske l pa t arive adapte l epi te genyen pwoblèm diskriminasyon. Èske èske se te vre? Wi.
Li te sibi diskriminasyon? Wi, m panse sa. Tankou nan. Bon, m pa m pa p antre nan sijè sa a, m prefere. Non, kòm ou se ou se konpatriyòt li, nou te ap evolye ansanm. E eske kòmsi ou wè yo konn di l dè mo ki pa gen plas yo, dè bagay ki fè l fache, jiskaske l arive kite ou, dimwens eske se foutbòl li pa t arive delivre kote l pa t arive entegre l osen de ekip la vrèman, tout bon vre? Bon m pa vrèman ka reponn ou kesyon sa non. Nou ka pase a yon lòt kesyon, silvouplè. Bon, pa gen pwoblèm.
Men, e, nou konnen, nou konnen Borgela, ki se yon lòt Ayisyèn, m ka toujou mande w sa, kòman relasyon w ye ansanm avèk li, kòm etan moun ki te fè, ki te bay ou kòm referans? Bon, nou, nou trè cool, paske nou pale menm lang, epi. Nou pa anpil, nou oblije mete nou ansanm. Paske lè w yon kote genyen yon pakèt lòt moun k ap pale lang diferan, k ap pale lòt lang, epi yon sèl moun ki pale lang lan, w oblije, menm si ta ka gen lòt bagay ki ta ka, menm si nou pa t abitye avan, nou oblije vin abitye paske fòk nou pale, nou pa ka rete bèbè. Egzakteman.
Epi nou nan menm ekip e nou genyen menm objektif ki se toujou sou teren. Pou nou toujou sou teren fòk nou genyen de, de, fòk nou ap pataje de zide ansanm so li nòmal. Ok, ou gen de bòn relasyon avèk li. Ok. E kounye a, e, e pou, e pou, e pou sa ki gen arevwa avèk e, e tan pèsonèl ou, kòman ou jere sa? Tankou eske kè li konn sòti, paske nou konnen nan lavi fò apa de foutbòl la, ou pa ta ka konsantre w nan antrene, jwe sèlman, eske w sòti, w ale nan restoran, m pa konnen, al vizite kèk kote? M pa twò sòti non, men m pa twò renmen sòti tou, e m pa gen twòp tan lib tou, men lè m gen yon ti tan lib, m sòti. Si mwen ta al nan restoran plizyè fwa nan restoran ayisyèn ki Plaza de Almas. Mwen ale a plizyè repriz epi poko janm al yon lòt kote ankò non. Ok. Se ou menm ki lè ou pa soti ou fè manje pou ou? Wi m fè manje m.
Fè bon ti manje m manje. Menm si gen moun ki ka di l pa gou, men manje m nan gou paske mwen k fè l. Yo konn mande w e pou yo ta goute yon ti manje chilyèn yo, yo pa konn mande w sa? Yo pa konn mande m.
Resaman m wè w poste yon foto avèk youn nan jwez yo, te gen bèl souri sou vizaj yo nou kapab di, m wè atravè de kòmantè gen moun ki menm di atravè vizaj ou, ekspresyon vizaj ou montre yo ke Tout bagay prale byen pou ou nan ekip la. Wi mwen menm se konsa m ye. Menm si m gen pwoblèm li pap make sou vizaj mwen. Fòk ou konnen m fen e byen pou w wè sa. E anplis tou mwen menm ak nou pa relasyon mwen menm ak jwez yo pa genyen twòp eee m pa gen twòp pwoblèm ak jwez yo. Pwoblèm mwen gen se jan m di w lan yo pa mete m jwe. Ok. Epi lòt ti bagay se ant staff la, men jwez yo. Staff teknik lan. Wi, staff teknik lan.
Men jwez yo plizoumwen m pa gen pwoblèm avè yo. Ok. Apa de sa m sot di w yo plis ap ankouraje lòt la. Yo, yo, yo. Men yo konnen m pi bon.
Imajine w si m pa t bon, e pa mwen yo t ap bay jwe match yo. Ok. Imajine w si, si, si m te dezyèm ou twa, twazyèm gadyèn, mwen pa t ap jwe match fas Kolokolo. Ok. Yo t ap mete gadyèn yo a jwe. Se paske yo konnen m pi bon ki fè yo ban m jwe. Match sa nou te bat, nou te bat 2 a 1? Wi. Ok m sonje sa. E 9 mwa aprè kòman kòman w ye avèk lang lan? Nou konnen w ap viv nan yon peyi kote lang lan lang ofisyèl yo se espanyòl ki pa lang pa nou. Kòman kòman sa ye pou ou? Bon depi lè m vini an m pa m pa t gen twòp pwoblèm avè l. Ou te gen yon baz depi Ayiti? Ou konnen, an Ayiti, nan klas segondè yo, yo aprann nou pale angle, espanyòl. Menm si nou pa twò fò ladan yo, men, omwen nou ka. Nou konn kèlke mo. Nou konprann. Kidonk, mwen, mwen tande anpil, mwen konprann. Mwen gen difikilte pou m pale sèlman. Men, mwen konprann. Ou tande. E lè m ap di yon bagay, menm si l pa fin oke. Men yo konprann. Yo konprann sa w vle di a. Yo konprann. Kominikasyon an se sa. Gen yon règ nan kominikasyon ki di tout è kominikasyon. Nenpòt jan w kominike depi moun nan konprann, se kominikasyon. E an n gade, an n gade, an n gade kounye a Sherley, mankman w kòmsi èske sa pa rive, se vre ou son ou son pwofesyonèl men avèk laj ou ou poko nou poko kapab m pa ka di nèt ou son moun ki depann de ou nèt nèt nèt èske paran ou pa konn ap dèfwa fè w santi ke ou manke l se vre w ap fè w eksperyans pwofesyonèl men dèfwa lè l gade laj ou li santi li pa ta ko ka lage w kòm si li santi fò w ta bò kote l toujou èske li pa konn ap ba w ti presyon nan sans sa rele w e pou ta pou ta menm anvi fè w chanje desizyon asavwa kite klèb la pou vin viv avèk li m pa konnen. Sa poko rive men manman m li renmen foutbòl. Ok.
Li renmen foutbòl e se te rèv li tou pou ke mwen al jwe nan yon lòt klèb pwofesyonèl pou mwen al evolye nan yon lòt peyi. Men ou konnen ap toujou genyen ti pwoblèm an palan m ap toujou manke l. Ok. E l ap manke m li toujou ap pale e. Li te Wi li te di pou m vin jwenn li, se lè li te aprann jan jan m sot di w lan yo pap ban m jwe a epi jan jwez yo t ap te Ap ap ba w move ap jan, vwala, ap sipòte w wi ap lòt sipòte lòt la epi l te di m konsa epi Kèdi lakay ou ou gen enpòtans lakay ou si pou yo yo pa si ou ou merite valè yo pa ba w valè ke w merite a. Vin lakay ou Gaye ou byen ou byen m byen sonje w e ou manke m anpil bagay nap tann ou e pa e pat sèl manman m ki te di m sa yon pakèt lòt moun te di m sa fanmi m yo te di m sa men se tout kote map jwenn difikilte sa yo mwen dwe e arme mantal mwen plis pou ke mwen travèse yo pou m simonte tout bagay epi pou m rive kote m vle rive a paske chemen e chemen reyisit pa fasil. Egzakteman.
E eske eske eske se premye eksperyans ou nan nivo pwofesyonèl, nan klèb? Wi, premye eksperyans mwen. Se premye. Ok.
E ou gen yon rèv, ou gen yon objektif, ou gen yon klèb nan yon peyi iks ke ou reve pandan ke ou Chilyen la? M pa vrèman fikse yon klèb non, men objektif mwen se al jwe nan yon gwo klèb nan youn nan peyi. An Ewòp, an Azi. An Ewòp.
An Ewòp.
Se sa. Nou wè.
Objektif mwen pou ke mwen toujou kenbe nivo m e rive nan somè a. Ewòp la nou wè le pli souvan se vè la Frans e sitou la gen kèk grenn Ayisyen. Se la foutbòl la chita tou. Ou vize la. Sitou fi an.
Wi m ta renmen al la. Ok m wè Sherley se wout sa l pran? Wi. Sherley ki te la?
Wi se wout sa li vle pran men li ki poko detèmine, ki poko konfime. Ah ok. E Kerly kòman kòman kòman talè a nan tout debi a ou pale nou de mennaj ou. Kòman bon sa se li pèsonèl wi men ou konnen se yon relasyon a distans kòman sa ye. Bon
li pa fasil li pa fasil ni pou mwen ni pou li men kòm nou youn renmen lòt yo konn di mwen sa e lanmou a distans. pa ka pa pap pap pap viv lontan bagay sa yo bon. Oswa loin des yeux loin du coeur yon pawòl konsa pawòl sa pa egziste pou ou? Pou mwen li pa egziste paske mwen renmen l anpil anpil anpil e li menm tou l renmen m anpil anpil li oblije konprann mwen paske e li konnen m renmen foutbòl e depi w ap jwe foutbòl ou dwe atann w a tout bagay se kòmsi w se sòlda ou nan lame e ou pa gon kote fiks pou rete. Exactement. Footballeur pa gon demeure fiks. Ki donk, e nou toujou pale nan telefòn. Li Haiti?
Li Haiti.
Ok. Nou toujou pale nan telefòn, e pi li konprann mwen, e pi li fè m konfyans, e mwen menm tou m fè l konfyans. Ok.
Donk, e a nenpòt moman ou ka jwenn yon kontra pou yon lòt, e pou yon lòt peyi, donk ou riske pase plizyè tan ankò, e sa. A l'extérieur.
Wi Li konn sa e li Li konn sa Bon li oblije asepte l li oblije adapte l paske lanmou an pi fò sa l resanti pou mwen an pi fò e mwen menm tou m panse yon jou nou gen pou nou ansanm san ke m pa bezwen ale nan yon lòt peyi bagay paske m pap jwe foutbòl la pap pap jwe foutbòl la etènèlman. Etènèlman E sa vle di ou gon moman ke ou ke ou deja vize ke ou ap rive pou mete yon fen? 25, 26 an.
Oh,
trè jèn, 25, 26 an. Wi, 26 an m panse. Ou ap rakwoche karyè entènasyonal ou, ou pap jwe pou seleksyon an ankò. M pap jwe foutbòl a 26 an, m panse m ap bay vag. Men, m panse nan foutbòl la, ou gon rèv, ou panse a tranch, nan tranch daj sa, w ap gentan e konkretize rèv ke ou genyen. Map travay pou m konkretize rèv la. Non, e pou seleksyon, ou fè pati de seleksyon U20 an? Senyò. Senyò, senyò, ok, senyò, bon, se menm yo menm ki Olenpik la? Wi. Yo, ok, donk. Bon, m panse ou gentan, ou atenn, si w fè pati de seniò, m ta pral mande w èske ou pa reve kite Olenpik la pou jwe pou seniò eksetera. Donk ou jwe pou seniò lan deja, sa kesyon sa li tou p ap gen plas li ankò. Kounye a la, konpetisyon ti medam yo ap jwe a la aktyèlman e absans ou e pa prezans ou pa avèk yo, sa sa sa sa di w kisa? Kisa sa fè sou ou kòm efè? Bon, efè sa fè sou mwen, li jis fè yon efè pozitif. Yon efè pozitif? Rezon an, mwen pa la, se pa bon m pa bon, se pwoblèm paspò. E mwen pa jwe konpetisyon an, e yon lòt gadyèn k ap jwe l. De lòt gadyèn ki prezan, kidonk mwen genyen pou devwa pou m travay plis toujou pou lè m la. Si. pou m pran plas nimewo 1 an e si m pa kapab tou pou m kontinye travay pou ke m pran plas la. Egzakteman.
Eske nan peryòd sa, byen ke nou wè y ap trè byen mache, m kwè JC wi yo sot kraze Surinam 10 a 0. Donk eske ou gen yon ti mo ke ou ta vle voye a lega de yo byen ke ou pa avèk yo nan moman an? Bon mo m gen pou yo se ke mwen fyè de nou medam e mwen mwen tap gade nou sou youtube e m te fè kòmantè tou chak lè nou bay gòl nan moman m te la yo m te voye bravo m te voye felisitasyon pou nou e mwen konte sou nou e m ta renmen jwe lòt tou yo kidonk pou m jwe lòt tou yo se nou menm ki pou kontinye fè travay la menm jan nou te fè viktwa sou Surinam nan. E mwen kwè nan nou e nou pral fè l, nou pral fè viktwa kont Pòto Riko pou ke nou ka kalifye pou lòt faz yo. E m konnen ke nan moman an la, e tankou jan m te li l sou paj e foot feminen, e genyen 2 jwez pou le moman ki genyen ti pwoblèm, e Danielle epi Coventina ki te pran kranp, ki bezwen 3 jou pou l rekipere. E m swete Coventina gentan rekipere byen. rapid pou match la paske li se yon pyès enpòtan pou match la mèdam mwen renmen nou anpil se toujou yon fyète pou map gade nou mwen swete tankou janm toujou di nou an mwen swete nou fè nou bay meyè de nou nan fas pòtoriko e bon nou konnen mpa pre tann lòt rezilta ke pou nou bat pòtoriko. Mwen renmen nou anpil map toujou gade nou depim pap antrene. Ok e palan de antrenman nou antrene du lundi au vendredi? Wi lundi vendredi pafwa pafwa tankou yo konn pa fè antredman si nou jwe dimanch yo pa fè antredman nòmal yo jis fè yon seyans de rekiperasyon tankou yo konn fè piscine epi tenis foot. 2 fwa pa jou? Non, yon sèl fwa.
Men mwen menm, yo konn fè m antrene 2 fwa. Gen jwez yo fè antrene 2 fwa. Tankou mwen menm nan otèl la, m gen woutin mwen fè. Pou kont ou oswa gon moun ki vini? Yo egzije w sa menm? Ou di mwen. Yo di si m vle m ka fè sa epi mwen menm m chwazi fè l paske nan ranj, wi l ap bon pou mwen e nan ranj m te abitye 2 fwa pa jou m konn travay. E m vle kenbe fòm mwen e m vle tou, e m vle. Bon poum bon fok mwen toujou travay. Ok gen Ricardo Ade ki se jwè seleksyon nasyonal mesye yo ki ap evolye isit nan peyi chili tou ou konn pale avèk li? Wi m konn pale avèl e nou toujou pale pafwa li konn lèm genyen tankou li toujou la li dim konsa sim bezwen konsèy sim gon bagay e li la tankou mèt konsiderel tankou yon gran frè m ka pale avèl E si m bezwen, si se ta sòti m ta bezwen sòti pou m konnen peyi an tou, pa gen pwoblèm, depi l disponib, p ap gen pwoblèm, l ap akonpanye m. Sa poko fèt yon jou? Sa poko fèt non, men, li poko fèt, men nou toujou pale. Ok.
E pandan 9 mwa ou gen Chili, ki sa w aprann de peyi a?
Bon, mwen aprann ke.
Anyen?
Mwen aprann moun yo trèt. Yo te mèt ap ri la avè w. Se pa bon ri.
Se pa bon ri.
E pa manti. Yo trèt anpil.
Ok. Ou mèt wè y ap ri avè w, y ap ba w bèl dan, pa enkyete w. Egzakteman.
E nan, nan ane, ou vin, ou vin Chili nan ane 2019 sa menm? 2019 sa menm.
Donk se yon ane kote an Ayiti, Moun te toujou ap pale mal de chili, de ayisyen kap viv chili. Donk lè w te gen pou vin chili ki premye bagay ki te pase nan tèt ou, nan lespri w? Bon pat gen anyen ki te pase nan lespri m paske m konnen map vin chili, m pap vin travay, m pap vin travay tankou e pa travay map vin travay ak moun, se tankou e ak tèt mwen m pral travay se sa m konn fè m pral fè. Non, e se nan fason yo konn ap prezante peyi a tou, son peyi ki mal, son peyi ki pa gen. e kòm si pa gen enfrastrikti, donk sa ou pa t panse a sa yo? M pa t panse a sa, m jis di m ap vin jwe, m ap vin bay meyè de mwen menm, menm jan nan peyi m se youn nan pi bon gadyèn ki genyen an Ayiti yo, m ap vin fè sa la, m ap vin demoutre ke se pa sèl nan peyi m mwen ka fè l, m ka fè l aleksteryè tou. Ok. Se sa k te nan tèt mwen. Ok. Trè byen. Donk, madam, mesye, disi la, N ap di ou mèsi. Nou te trè kontan pou nou te genyen ti pale sa a avèk Kerly. Kerly, nou pa konnen, jis avan nou mete yon tèm nèt, si ou genyen yon mo espesyal ke ou te vle di avèk fan Le Salon Magazine yo? Bon, mo espesyal mwen genyen pou fan Salon Magazine yo, li pa lòt ke toujou sipòte paj la. Epi mwen menm, mesaj mwen gen pou nou, fan mwen yo, E mwen toujou la map travay nou pa bezwen enkyete nou pou mwen e pwoblèm pa pwoblèm mantal la ap toujou rete ok epi mwen genyen de moun pwòch mwen lè mwen pa byen ki toujou prè pou yo remoute moral mwen e map toujou map toujou travay pou ka pou m ka bay meyè de mwen menm pou ke mwen rann nou fyè e pou nou toujou ka sipòte m paske m konnen si mwen pap fè bon bagay nou pap sipòte m. Kidonk mwen gen devwa pou mwen travay pou m bay meyè de mwen menm pou m fè sa m konn fè pou m fè kè nou kontan e pou nou toujou sipòte m. E m ap swete nou pase yon bòn sware.
Wè. Paske l gentan 6 jè, m konnen gen anpil pou moun Ayiti li 5 è. Bon de li pral fè nwi men m swete nou bòn sware se te yon plezi pou mwen te la pou m ta fè ti entèvyou sa avèk le salon magazine e depi gen tan depi salon magazine mande m entèvyou m ap toujou prè pou mwen fè ti pale avè nou paske se yon plezi pou mwen pale avèk fan mwen yo paske se yon bagay ki pa fèt toutan e m konnen nou toujou bezwen konnen kisa kap pase e mwen map toujou prezan depi mwen gentan map prezan pou mwen pataje sa sa map viv yo avè nou. Tout a fè.
Nou remèsye w ankò yn fwa. Donk nou di mèsi avèk Julio Calix, JC Photo ki te avèk nou nan teknik la. Disi la madam mesye nou di nou tout mèsi paske n tap swiv antrevi sa. Nou ba ou randevou. Yon pwochèn fwa.